Hello! Byenvini nan fòmasyon paw la, Konsyans Finansye. Jodi a nou rive nan senkyèm jou a. E, fòmasyon sa k tap dire sèlman 7 jou, nou rive nan senkyèm nan, e senkyèm nan, nou pral pale de yon bagay anpil moun panse l, anpil moun menm rive repete l, se kòmsi se yon levanjil. Kisa l ye Sergeline? Enben ok. Tout moun di yo pa ka fè ekonomi si yo gen dèt. Hello! Sa k di w bagay sa a, madanm? Ki moun ki ba w manti sa a? Kòman w fè pa ka fè ekonomi si w gen dèt la? Byen si ke w ka fè ekonomi. Okontrè, se pandan w ap peye dèt ou a pou w fè ekonomi. Paske si w ap peye dèt epi w pap fè ekonomi, se kòmsi w ap travay sèlman pou w peye dèt wi. Ou pa gen anyen mete a kote non. Ou pa gen ti anyen pou ou non. Hey! Ann ale. Anpil moun kwè yo pa kapab. Ebyen jodi a, si son moun ki te di w sa, m ap di w al demanti moun nan. Al di l Sergeline Pierre Edmond di w manti. Paske mwen fè eksperyans kote m gen dèt e m ap peye dèt mwen pandan m ap mete 1 pousan m apa e 1 pou 100 sa li pèmèt mwen achte machin, li pèmèt mwen achte kay. 1 pou 100 sa m met apa wi, pandan plizyè ane li pèmèt mwen gen yon pakèt bagay. E se poutèt sa m vin di w, menm jan mwen fè l la, m pa spesyal. Menm metòd mwen te pase a m vin pa m vin di w li, m vin ba w sekrè pa m nan. Mete 1 pousan pa w la apa pandan w ap peye 99 pousan dèt ou yo. 99 pousan lajan w touche a, ou ka peye dèt ou avè l, ou ka peye kay, fè tout obligasyon w yo. Men 1 pousan an, li pa negosyab. 1 pousan se avni w, se avni. pitit ou se plan retirement ou wap mete l on kote madanm ki sak pi enpotan paske ou tan nou fin peye dèt apre sa pou ekonomize ebyen map di w ou pap janm komanse ekonomi se tankou egzamen li ou pa janm prepare pou li ou pa janm prè pou li se pran desizyon an jodi a. Nan tout sa m te montre w nan 4 lòt epizòd yo, fason m te montre w li a, si w ap tande m jodi a ou potko tande 4 lòt epizòd yo, al tande yo paske fòmil la li nan lòt epizòd yo. Ekonomi ap fòme disiplin nan ou. Se disiplin sa ki ap ede w fini ak dèt ou yo. Wè tout tan w pran pou peye dèt yo se paske w pa t janm te gen yon ti ekonomi w t ap fè. Ou ka sezi wè, lajan sa, 1 pousan sa ou mete apa pou fè ekonomi an, apre 6 mwa, ou ka pran yon pati ladan l ou peye dèt la, ou avanse nan dèt ou, epi ou kontinye ap avanse. Paske lajan sa, M di w met apa, se pa yon lajan pou w sere l pou w mouri sou li non. Se yon lajan de rekou. Ou pa pral manyen l jis pou w manyen l. Ou pral manyen l lè w bezwen pou l envesti, lè w bezwen pou l travay. Lajan sa a, se lajan ki dwe miltipliye pou grandi. Se pa yon lajan ke w dwe jwe ansanm avè l. Jodi a, ou dwe kontinye peye dèt ou, men w.

1 pou san sa a, ou ekonomi sa a w ap met apa, li pa sèlman dwe soti nan salè la. Li dwe soti nan tout ti kòb moun ap fè w kado. Ou wè menm jan w peye ladim ki mande 10 pou san, ebyen ou menm ou gen 1 pou san ke w retire pou tèt ou mansyèlman, ou chak kenzèn, ou chak semèn. Sa se avni w ke w ap prepare. Pa jwe avè l. Pa negosye avè l. Map tann ou demen si Dye ve nan yon lòt jounen. Konsyans finansye on bagay ki senp, on bagay ki koul, on bagay wap fèl san ou pa santil. Men wap prepare avni ou pandan wap kreye abitid pou gon lòt idantite. Wap sispann moun kap mande moun prete a. Wap sispann moun kap mande moun fè kado a pou se moun kap konstwi avni w avèk konesans, avèk konsyans lan paske w gen konsyans finansye. Map tann ou demen.